Mèt zòn di demen si Dye vle reyinyon an pa fèt san nèg yo bon m pa konnen san yo pa negosye avè yo ou konn se konsa mouche.
Kon ou pale m de mèt zòn ki de kiyès ou pale m la de prezidan ou byen kèlkonk?
Ah men monchè ou nan zòn ou pa konn ki moun ki mèt zòn nan?
Mwen menm, mwen menm, mwen menm, m ap voye frape manzè. M ap fè y konnen kiyès yo rele Exandy a. E mwen menm ki pa jwe avèk moun nan gwo midi, m ka voye, m ka voye Bosou al pran y lakay li wi. Mwen menm wi. Arete l klè monchè. Ok apre leta apre leta. Dim ki moun ou konnen. Ah ok ok ok mwen de kisa ou vle pale m de nèg bandi yo frè. Ah bon
Monchè nou pa pale fò non pase nou nou vye raje la malgre raje a long men raje gen zòrèy tanm tou mwen bay sa m toujou anvi fè deba nenpòt moun m jwenn sou bay sa.
Ayayay pitit gason m Mwen k te ba ou l wi pase m son nèg m te jènjan anpil e mwen k te ba w non an pitit mwen. Lè sa a, ou konnen, m pa konn li, m pa ka al nan diksyonè. M fè tèt mwen travay, m fè tèt mwen travay. Si m al, m pa konn, bon m pa konn sa k rele diksyonè a. M tande y ap di sa. E mwen k te ba w non an pitit gason m. Non sa a, s on gwo gwo non. Ou wè lè m mouri. Pè, li pa rele konsa ankò tande.
Enben, enben, enben pitit fi, se mwen, e mwen ki te papa l wi. Bay fenomèn bandi a, se menm nèg sa yo ou wè k ap envite w pou al nan reyinyon pou moman eleksyon an, yo k mete. Pou byen di w, sa k fè m di w se yo k mete y la, men kijan nèg yo fè l. Tankou wè demen si Dye ve la, y ap chwazi yon moun kòm tèt de pon. Mèt zòn gentan di l ap ay bloke. Sa w konnen y ap fè la demen? Y ap tou bay mèt zòn tèt de pon. Pandan yo bay tèt de pon an, yo pral chwazi bay on zam. Pase mwen m pa w malere tankou m pa bay nan kenbe zam nan men moun. M pa bay kenbe zam. Pandan yo bay mèt zòn zam sa a, ay grenn zam sa a, mouche te gentan gen bayi de bandi nan tèt ay. Li de volo. Papa!
Ak genyen? M ka antre? Sa k mennen w nan kay isi? Bon, se Madmwazèl Dyelèn wi, di m, ki voye m la. Li di m ou ka ban m yon travay, yon travay m bezwen. Anben w ka antre wi, w ka antre. Anben ok. Ak pase pitit gason. Apa. Ak pase. Ou konnen.
Si ke yo voye w nan, yo voye w nan kay isit. Yo voye w chèche bon bagay. Wi.
M konnen fò m jwenn bon bagay, pase sa m bezwen an fòk mwen fè l. Non, m konprann se ou ki te papa l, men li pa rele konsa ankò, m pa vle w rele l konsa. Ban m di w yon bagay cheri, ou rele belfi m. Gwadis rele pitit mwen. Se mwen ki ba l non an, non an m ba li l nèt. Ou pa ka vle pou w ba l yon lòt non. M pa ba l yon lòt non, men l pa rele konsa, m pa vle w rele l konsa. Men pa, cheri, cheri, gade men, m wè maten an la, ou leve fre wi papa. Ha, ti gason m leve fre wi. Sa fè m sonje pòv defen Jezila. Li pa t janm kite m mache sal, men nou lage m pou yo wè mal mwen. Enben mezanmi m reziye m. Nou lage w, men nou la avan nou lage w. Ki kote nou ye la? E pa ansanm avè w nou ye la?
Bon, nou la bon, petèt si n ap fè yon kenz jou oubyen yon vennde jou avè m, talè konsa nou pral fè okenn. Nou pral fè m chagren. Mouche te gentan gen ide vòlè. Konnya, demen si Dye ve, w ap wè ay menm zam sa. Se menm zam sa k pray touye yon grenn polis deyò a. Lè yo touye l pandan l ap pase sou machin oubyen sou moto, y ap pran zam polisye a. Konnya l te gen yonn, l ap vin gen de.
Bon pitit gason m, Ou pa bezwen di m ki sa w vin chèche. Men jodi a, m te gentan konnen gwo moun k ap pase nan kay la. Ok papa, sa vle di ou gentan wè sa m vin chèche a? M gentan wè sa w vin chèche a. Men, l ap obligasyon, l ap obligasyon pou w ta va repete sa avèk bouch ou. Si pa egzanp. Bon bagay mal ta va rive w ou pa di se mwen menm. Non papa m vin fè yon bagay sa m vin fè a.
Ay desa ou toujou wè sak toujou dèyè yo yo te kòmanse ak ou to konnya yo y pray bay yon lòt li ay de zam sa yap fè 10. Ay 10 zam sa yo ka fè menm san bon ou byen tou nou pa bay nan pale nan afè moun menm bagay ou tande kap pase pòtoprens lan. Anben papa nou la avèw nou toujou disponib pou ou nou la. Bon m konnen nou la vrèman men m gon bagay pou m di nou avan m ale fò m di nou l kanmenm pase m pap lwen ale. Ale ki kote?
M ap mouri

Se menm li menm kap viv nan zòn nan ankò. Ebyen m chef oubyen di met la m renmen sa w di an m trè renmen l li trè enpòtan men inik choz si w te ka gen aktivite w te pwofite al regle l pito li tap pi bon pou ou paske mwen menm si se pou kont mwen nèg sa yo pap jwenn grenn vòt pa m nan fòt jamè. Konpè
pa ale la demen si Dye vle konn sak ka rive banm di w pa ale tout moun Pi fò moun nan zòn nan se moun ki pa konn li.
Ay nan yo. Bon bagay ou ka chita devan gran papa tou. Alèz alèz a gran papa. Pi gwo wè.
Alèz a gran papa. Pi gwo. Alèz alèz.
Wè pi gwo kabrit m genyen an pou Naïka. Gwo kabrit kòn vire a pou Naïka li. Son limyè pou m fè pou ou. Ebyen nou pwal pase an ta pwezans pou m kapab fè sa pou ou. Ebyen ok papa.
Met men nan pat la. Ok. Pase m pa vin griyen dan. Ou kapab tout ala met kopi la.
Lè m ale a petèt m ka pote yon ide tankou mwen m gen bagay mwen pou m a di. Premye bagay m ap pote m ap deja di yo pa gen eleksyon k ap vin fèt a bandi. Malgre m konnen mèt zòn ka fè m kite zòn nan. M konnen y ka fè m kite zòn nan. E m ap tou di yo, pawòl yo toujou ap vin di yo, avan menm eleksyon fèt fò nou kòmanse wè gon tiyo nan zòn nan di se yo k te fè l.

Avan m ale la, m ap pase tout sou non nou. Non, non pitit fi m, pitit a pitit mwen tout sou non nou nèt. Pase m pa p lwen ale, tout sou kont ou nèt. Ou chonje konbyen m te di w m t achte tè yo? Men.
Menm si wout pa fèt, gon netwayaj nan zòn nan se yo k te fè. Se sa. Epi tou, n ap deja, n ap deja di yo, pase, m ap pase pran Jil lotbò a tou. N ap deja di yo, e, se pa moman yo fin chèf pou yo konnen y ap ay lwe kay Petyonvil. Nou p ap wè yo ankò. Men, men, gade, papa, papa, kounye a la, ou konnen mwen ansanm avèk madanm nan, epi pitit mwen. E, bon, baby. Janl ye la papa map remèt nou tout byen yo. Wi map remèt nou yo pa sim pa gon lòt pitit ankò.
Genlè nenpòt jan sa ye nou pap ka viv lavil ankò non. Bon kòman sa cheri. Non paske. Jan jan janw wè pè a dil lan. Avle di pouvwa yo fin nan men yo yo gen kob mezi fanmi a yo kte nan zòn nan ap andanje. Mezanmi pam ou pa kwè pawòl sa yo pral di a ka gen konsekans sou laviw. Men nou paka rete de bra kwaze fò nou pale.
Pitit gason, Wi papa.
Vin dèyè pwen pou vòlè. Wi papa, m pa vle w konprann sa dwòl. Pase se ti jèn m ye fò m fonksyone. An ka m wè se w timoun piti w ye m pa kwè w ap ka kenbe pwen sa non pitit gason. M ap kenbe l papa, depi se ou k ban mwen l m ap kenbe l. Epi poukisa yon jèn ti gason tankou w se sa w chwazi vin dèyè. Papa, se yon travay m vin fè si w ka fè l pou mwen fè l si w pa ka fè l voye m ale.
Bon e Kòm e travay map travay Epi son moun ki vin la nou toujou ba yo bon pri Se sa m konnen Nou toujou ba yo avèk garanti Inikman ou rive la lè ou fin fè travay la pou ou pa peye Non map peye pa Kòman Wap jwenn sa an retou Kòman fè pa peye Paske djab mwen sèvi ansanm avè la se san e bwè e mouri manje Sa vle di kanton an Fòk nou kapab vin kenbe demanbre a. Sa sa vle di demanbre? Bon sa se yon pawòl granmoun. Pawòl granmoun.
Demanbre a se kote ou fèt la.
Kote ou fèt la. Kote ou fèt la. Ou wè tout sa gen la gen kann, sitwon, tayo mazonbèl. Men nou pa ka rete de bra kwaze. Fò nou pale. Kòm ou di m ou pwale fòk ou ale. M pa ka kont ou men si se mwen menm ki te nan plas ou. M te ka toujou ale, m te ka toujou patisipe nan reyinyon an e m t ap patisipe nan reyinyon an, m pa t ap fè okenn deklarasyon. Humm.
Ba yo nan moun ki pral nan reyinyon pou m pa pale. M ap pale. Bon.
Enben, sa w panse fè? Bon.
Kòm se branch bwa chèch sa ou m te vin koupe la, m pa konnen. M konnen ou ka okipe. Men, n a wè demen. Ou pral mete m deyò? An men oke.
Ou pa t bezwen menm al mete w deyò. Mèt fè, ou mèt fè konsa, mèt fè konsa. Mèt fè konsa epi pase pou w ka soti. An men oke, pwoblèm.
Oke.

Ebyen ok Tande. papa de, depi m konnen map jwenn sa m bezwen an Men pa gen inikman pwoblèm.
e map baw yon mouchwa pou w kapab an ale ansanm avè m. Ok.
Lè w rive lakay ou, wap wè tout bagay. Ebyen ok Ou tande?
papa. Ok papa. Se sa m tap chèche! Tè a gen anpil bagay nan yo e m pa ta renmen w vann tè a pou ti kras lajan. Epa vann demanbre a. Gen kalalou, tayo mazonbèl. Gen kann, sitwon,
yon bagay m pa sonje non l li gen yon ti grenn woz, yon ti bagay tou won, a seriz wi ti gason, seriz nou wè yo, men yo men tout bagay yo, bannann nou wè. Fatji, bòkò Exade pral voye w fre, e sa m konnen. Ok papa.
Tout bagay yo la. Pè sa w pa ka al pran l pou al ba li pou 10 kòb. M konnen m konte sou ou pitit gason m. Ebyen ebyen papa ou pa bezwen pale e pitit gason la avèk ou. Pa gen pwoblèm. Fanmi an la avèk ou paske madanm mwen la, pitit mwen la. Pa gen pwoblèm pitit gason. E jan m di w m gentan pale avèk madanm mwen deja. Ok ok ok gason. Bon wè nou pap menm ale lavil ankò paske. Non nou pa bezwen al lavil. Keksyon kay lavil la metel nan fèm.
Bon janm baw li a e konsa pou foye nan pòch ou. Ebyen ok papa.
Tande. Ebyen ok papa.
Ou pa kap mandem yon bagay konsa ou pa mandem prensip. An ok papa dim sa poum fè. Ou wè mouchwa sa. Wi.
Ou pa gen dwa al fè bezwen ansanm avèl. Ok. Epim diw bezwen ou gentan wè. Mwen ki sa mwen ki sa. Menm fanm pa gen papa. Pase sa map fè a fok mwen fèl. Sa anko?
Ou menm pou ki lavi? Fanm pa gen dwa lavi.
E fanm pa gen dwa manyen.
Inikman fanm manyen li tou gate. Nap rete la cheri. A fème kay la. Oh oh nap rete la.
Kay sa nap vann cheri pou nou ale men nou paka vin rete la sa wap di la. Men baby pa bliye. Avan ke w te rankontre m. Si se pa de manbwe sa. Bitasyon sa ou pa tap jwenn mwen nan. Oh m pa m pa di w anyen m al de bitasyon m jis di w konsa wap vann bagay yo epi n ale. Men pa bliye tou cheri ou wè kote sa kote ki gen bannann ki gen zaboka ki gen kann yon pakèt bagay pa bliye nou menm kounye a nou pral travay nou pral mete moun ki ap ansanm avèk nou pou nou pwodui bagay sa pou nou voye vann nan vil n ap toujou n ap fè plis kòb paske vil la lavil la nesesite tout sa yo tout. Non cheri nou pap ka rete nan. Ok papa. M pa gen fanm, m pa gen fanm, m pa nan bagay sa yo menm. Bon.
Mwen ba w mouchwa sa a, li poko konsakre. Ou gen pou w tounen la ba bò isit pou w vini avè de materyèl pou m kapab ba w sa ke ou bezwen an. Ok papa.
Sa, mwen ba ou. Men l ap fè kèk ti aksyon toujou papa. E pa ti aksyon non.
L ap fè gran aksyon. Ebyen ok papa. Tande?
Ok. Men pa konnen ke ou gen tan gen sa ke ou te vin chèche egzatman. Ebyen ok papa. Bon kazistro, avè l toujou.
Ebyen ok papa. Inikman w pa pase pa bò, ou pa pase pa bò isi ankò de mesye ve. Non map pase papa map pase. Sa se ou konnen. Map pase. A byen.
Ou met pran wout la wi. Wi. Pa bliye randevou a demen si Dye ve. Demen si Dye ve papa. A 5 è anko.
Ok granm.